Men se kòm si li se yon ti jan ou wè ou wè sa m vle di w la ou wè sa m vle di w la ok pa di mesye ap panse kèk bagay tou l ap janm konnen monchè jan moun nan di m li wè mesye a la se gen dwa gen ti pwoblèm sa
ki la menm
oh bon bagay.

Ak pitit mwen anko. M gen pawòl, anpil pawòl. Ki bò n ap voye m? Menm kote a? Ou pa ka vin lakay la pito?
Enben, pa gen pwoblèm, kòm se kote w zanmi m ta prale la, m ap tou rive kote w la menm. Pou m konnen, apresa mwen pral pote moun pou al pote l la.

Wouyy Sese ooh Ou wè depi ou pa gen zanmi ou pa konn anyen Gat zanmi m rele m la pou esplike m kòman Sa manzè panse l ye la Nan lavi sa menm mwen menm ki la m pa gon mennaj menm Kounye a li menm li gen 2 nèg yon kou Li pa ak tout sa yo tèlman anpil nan men l Li pa konn kiyès nan yo l ta reponn Bon Ou wè mwen menm Hey mwen menm sagal si paka manje nou manje m pito gatel epi m fin avèl pase mwen menm manje sa fòk m manjel oubyen swa m manjel oubyen m gatel pase mwen menm m pa janm parèt yon kote poum fè reta fòm toujou anlè e mwen pou manje manje sa pou ya fye m pa fye nan manje sa mwen m gate sa. Epi mwen bay kote ti zanmi m nan la m lage zen sa sou kòlèt.

Sa di nou gen omwen 3 mwa nan pale, men poko janm ban nou yon desizyon ki sa w ap fè. E ou ka konnen tou, imajine w, nou gen 3 mwa nan pale, sa vle di selon mwen e sa ka rive yon kote mwen pa gen pasyans ankò. Sa pa vle di ke m pa renmen nou, men m vin twouve ke m vin pran twòp tan, m vin wè ke se tan m ap gaspiye nan lanmou an. M ta renmen ou di m kisa wap fè paske bay mwen bon bon espwa.
M poko ka baw repons sa la non. Dèlè ou bezwen yon bagay nan lavi sa e travay pou travay pou reyalize.

Machin sa telman ap banm yon pati zen la. Bon mezanmi mouye pa ka pa di sa. Pitit m sot pase kay yon zanmi m la. Zanmi m sa ap esplike yon pati de bagay. Manzè gen 2 nèg. 2 nèg sa yo manzè genyen an. Li pa konn kiyès nan yo li ta reponn. Telman nèg yo anpil nan men l. Kounya. Li te vin rele m pi esplike m kòman kiyès nan yo li ta reponn, kiyès li ta pran ant li de nan nèg sa yo. Kounye a mwen di l konsa, moun li plis renmen an, l ap pran l. Kounye a li menm ki konnen sa l pral fè. Men mwen menm tou, yonn nan nèg sa yo tèlman enterese m lè l ap pale afè de nèg sa yo a, l ap mande m si m rekonèt yo, si m, kòman m konn wè yo vire. Kounye a mwen di l wi. L di l konsa, gen yon nonm te byen apresye. Sak pi mal la, li dim konsay men lap pran yonn nan yo. Konnya sa w panse nou ka fè antre 2 nèg sa yo? Map pran yonn e ou menm? Te konn sa map di. Ah! Manzè on ti egare, manzè pa konn anyen. Egare? Ah! Menm lè yo te gen danje nap sove nan.

Ti mesye mete kontwòl di wi lwa pran youn nan nèg yo map pran youn. An pasan kòm nou te deja nan lari a sa w panse si nou fè yon sòti deyò a? Ay bay yon bwèt lò gade nou ka byen kontra nèg sa yo.
Ann ale non manman.
Mwen pitit. Ou pa mal non. Mwen byen anfom. Kote ou ka pran bel staf.